Salut salut salut guys kòman nou ye se zanmi pa nou felina officiel kòman nou ye m salye nou nan ti bout video sa. Pa bliye Abòne avèk chanèl la. Pataje link lan bay zanmi, fanmi epi Kite yon ti kòmantè pou mwen si video sa entèrese w. Gade ti video sa jiska la fen epi aprè ou kapab poze m nenpòt kesyon ke w vle. Pa bliye map vini avèk dòz pou nou e tout moun ki gen yon pwoblèm e kòm si yon pwoblèm maladi, Nou kapab ekri m anba kòmantè a, nou kapab Mande m kèk konsèy e mwen menm mwen ka vini avèk konsèy la pou nou sil posib Ebyen e pou m antre nan sijè a, semèn pase a mwen te pale nou de 3 eleman fondamantal e ke nou kapab jwenn Ki kapab kenbe yon relasyon, ki kapab fè yon relasyon dire, e relasyon sa kapab mache byen si nou gen 3 eleman sa yo. 3 eleman sa yo, gen anpil moun ki gentan tande videyo a deja, e pou moun ki poko konnen l, m ap site pou yo. Ok, 3 eleman sa yo, kisa l ye? Premyeman, se lanmou. San lanmou, pa gen okenn relasyon santimantal. Se lanmou. Dezyèm nan se respè. Respè youn pou lòt. Nan respè a, nou kapab jwenn anpil posiblite pou relasyon sa li menm li avanse pou pi douvan. Twazyèmman, ki sa l te ye? Se dyalòg. Se dyalòg li ye chers amours. Nan dyalòg la, enben anndan dyalòg la nou kapab jwenn anpil bagay ki kapab fè relasyon sa mache. Nap jwenn anpil anpil bagay, m te pale de yo deja, m pap chita sou sa. Ebyen chers amours, e nan 3 bagay sa yo, nou pa ka di konsa nap kenbe sèlman 3 bagay sa yo pou nou di nap gen yon relasyon ki stab, yon relasyon kap mache, yon relasyon kap. fè chimen l. Twa bagay sa yo, nou gen pou nou mete plis bagay toujou. Pa bliye m te di nou, sijè sa se yon sijè ki vrèman laj, li vrèman elaji, gen anpil bagay ladan l. E nou p ap ka fin pale tout bagay yon sèl videyo. E ap gen plizyè videyo ki kapab fè nou konprann anpil lòt bagay toujou. Ebyen, m te vin nan yon premye, ebyen sa se yon dezyèm videyo. Wi chè zam. Bagay kap atire mariw poul plis kole sou ou poul pa wè nan lòt fanm deyò poul wè nan ou sèlman ok fòk ou toujou ap demontre li ke ou renmen anpil ekskizem ou renmenl anpil kew sansib pou li ok ou toujou rete seksi pou mennaj ou sitou Nou menm ki nan relasyon, ki nan maryaj, dèfwa gen anpil pwoblèm k ap pase anndan maryaj sa, si ke yo pa mete w chita pou konnen w p ap janm konnen. Dèfwa tou, gen maryaj la, sa konn pran lari, ap chèche konsèy, ap chèche marenn parenn pou mete yo chita, pou dyaloge ansanm avèk yo. Si mari a te gen bon sans, m panse ke li te ka rele madanm li, li dyaloge avèk madanm li, Li te gendwa pa ta ka pa ta mete lòt moun nan relasyon an. Ou sipoze jere relasyon antre ou menm avèk mari w, ou menm avèk mennaj ou. Se pa tout, nenpòt ti bagay ki pase, ou gentan kouri al eksplike Zanmi, Ebyen zanmi an li menm li pa la vrèman pou l ba w bon konsèy. Se pa tout zanmi k ap pote bon konsèy pou ou. Okontrè se tann l ap tann pou sa kraze pou l ka kontan, pou l ka mache pale w mal. Se pa tout zanmi, gen zanmi ki bon zanmi e ou pa ka fè moun konfyans paske ou gen dwa di entèl p ap lage m nan lari epoutan se tann l ap tann pou vin di l epi pou l al fè moun pou ou. Sa vle di tout ti konsèy sa yo zanmi m yo mete yo an pratik yap sèvi w demen. Toujou pran konsèy nou wè kap bon pou nou. Toujou chèche fè lekti e ale sou entènèt la se pa sèlman gade feyton fòk ou al gade bèl ti fim e romantik pou jwenn de leson de bagay ki atiran pou fèl pou mari w pou fèl pou mennaj ou. epi lè sa li pap atirel pa lòt fanm pe enpòt yon fanm gen dwa ou konnen fanm yo deyò a yo pa jwe yo gen dwa wè mariw la epi se pa paske yo renmen mari a pase w non yo wè gen yon avantaj yo bezwen pran sa kisak pase yo mache sou do pyel yo vin koze avèl enben ou menm ki te gentan fè mariw ou te gentan jwe mari w, ou konprann sa m di w la, ou te konn ba l bèl ti pawòl, ou te konn kòman w te konn ba l atansyon, imajine w, ti sa a pa ka fè mari w tonbe, ti pawòl sa moun sa a vin bay mari w la pa ka met do mari w atè. Ebyen zanmi m yo, se la m ap met fen avèk videyo a, m pa vle fè videyo a twò long. E m salye tout ansyen abòne m yo e tout nouvo abòne.